Guy tanpri frèm pa kite yon edjou an erè konsa ou twò gran pou kite ap voye w epi kounye w ap pale nan tout kote sa ou pa di. Siw vle di ou pa nan pati a se dwa w, tankou w gen dwa di ou pa nan platfòm nan. Sa m pa kwè Guy Philippe panse l se yon ayatola, se yon ekip moun k ap panse, se pa tèt e pa panse yon moun. Non, non, si se yon tèl mòd de panse mwen pa ladan l. Se sa k fè m toujou di fè pa pwopriyete prive pèsòn moun. Fè pa pwopriyete prive Nader, li pa pwopriyete Guy, li pa pwopriyete prive Romulus, Junior et tant d'autres. Fren se non ekip moun ki panse pran pouvwa pou nou fè revolisyon, mòd de panse sa se mwa ki deside, se mwa ki pe fè tèl ou tèl choz, an nou retire sa. Sa pa tradwi revolisyon tou. Revolisyon se pa, se pa w moun ki ka fè revolisyon. Dayè, kèlswa kapasite w gen an, ou pran yon espay de vi byen espesifik, revolisyon e pa bagay ki fèt nan senkan, dizan, kenzan, ventan. Si yon moun, mwen menm tou m gen dwa di otan, si ide m pa kapab pase, epi m bagay. Aswetit kisa nou pral di? Se lide nou? E depi fen pase se premye fwa m pran yon desizyon. Nou pou ekip nou pran yon desizyon. Paske gen de bagay pou de pou se rezon de sekirite m pa ka di yo. Tout sa yo vle moun vle fè m kite fè. E yo tèlman kite fè yo di m pè Guy Philippe. Jodi an kisa yon enskripsyon nwi? De kisa? Yon moun ki gen bon sans. De ki sa? Si w pa gen yon bagay ide nan tèt ou byen espesifik. Eske sa anpeche pou ki sa yo panse yo ka enskri 2 ti pati pou al nan eleksyon e non p pa ka ale? Mwen pa ka konprann. Donk, a non. Anndan p pa gen ayatola. Non, non, non. Jamè. Anndan p gon ekip kamarad k ap reflechi peyi. ki deside pou goumen pou pran pouvwa a, pou mete yon ansanm de pwosesis an plas pou yo abouti a yon revolisyon. Se sa k fè anndan fren gen vye, gen mwen vye, genyen gen jèn, gen trè trè jèn, paske revolisyon yo pa ba yo fè nan dizan, kenzan, ventan, trantan. Donk, mòd de revolisyon nou mete nan tèt nou an, li pa revolisyon. Dayè jodi a, mete kikonk an defi pran pouvwa a pa lèzòm an Ayiti. Ki kontra defi? Donk fò nou chèche yon lòt altènativ. Lòt altènativ la e pèp lan. Pou nou pale ak pèp lan fò nou gon fason nou konsyantize l. Fò nou gon fason li kwè nan nou pou l mache dèyè nou. Fò nou gon fason nou pwovoke sistèm nan tou pou sistèm nan chanje mòd de panse li e mòd pou l refòmate tèt li. Refòmate tèt li sa tradui kisa? Sètadi envesti nan edikasyon, envesti nan agrikilti lan, envesti nan sante, envesti nan tout bagay ki ka rezoud pwoblèm anplwa anndan peyi an, paske nan yon peyi ou pa ka gen 80 a 85 pousan moun ladan ki pa p travay, 15 a 20 pousan moun k ap travay la, 40 a 50 pousan nan moun tou yo di l ap touche mwens ke 200 a 250 dola ameriken. Enben, lè w kòmanse kreye anplwa nan yon peyi, ou kòmanse rezoud pwoblèm salè la, lè moun nan toujou touche yon salè li ka plizoumwen reponn a bezwen li, enben peyi a kòmanse fèt, e peyi a kòmanse avanse. E nou genlè, nou pa menm rann kont an Repiblik Dominikèn gon revolisyon ki fèt la a non. Paske pa gen zam ki tire. Depi nou met kliche sa a nan tèt nou. 14 jiyè 1789 lan. Donk tout tan w pa pran pouvwa pa lè zam ou pa fè revolisyon. E depi ou pa nou di konsa de pa fè revolisyon lòt yo ki revolisyon nap pale a? Ki revolisyon nap pale? Yon ekip gang pran pouvwa yo pouse yon ese ekip kowonpi pou lòt ekip kowonpi. Ban m di w menm 14 jiyè 1789 nèg yo te kòmanse fè vagabondaj wi. Se nan kad sa Bonaparte te vini e pou l chanje lòd dè choz wi. Donk mwen mwen di moun. Nadia pa e kòm isi depi w di w pa nan zam yo di w pa vle pran anyen nan pou revolisyon e m kwè moun ki di sa w ye nan kay sa w ye vin pale nan de zam se kounya ou wè se nan telefòn bouk m tonbe telefòn mwen t chay lontan m pa nan bagay sa mwen vin pa m pa nan ba e pa gon moun ki ka di l konn wè m nan lari depi lè m tou piti jiska jodi a avèk zam nan men m nan lari jamè. Pa gen okenn moun m ta kontre te palè nasyonal, yo te bay chak moun yon zam, nan bwat ap vè 86 yo mande zam nan, m bay li a 6 bal lan, tou nèf menm jan l te ye a. M se m chwazi karate, m goumen avèk men vid, men m pa anpeche yon moun goumen a zam nan. M pa anpeche l. Men revolisyon m di tout moun. Se pa prise pouvwa pa de sa. M bezwen moun vin dim kijan pri bon yap yo pral gade ti definisyon larous bagay larous te konn ap fè depi lontan jodi an revolisyon tout moun konn koman fè mwen m di sendomeng de 94 anojou li fè yon revolisyon silansyez.

Paske nou gon vye tenten nan tèt nou, fò zam tire, fò moun mouri, se sa revolisyon, revolisyon se pa lapli ni pouvwa. Revolisyon se yon seri de channman radikal ou pote nan tout sektè nan vi yon moun e menm nan mòd de konpòtman l ki pèmèt li pozitivman li reyalize bi l. Dènyè kesyon vrèman. E avèk ou san kòmandan Guy Philippe, fren an ap kontinye fè wout li? Aah! Mwen swete Guy Philippe retounen sou jwen ekip lan, sètènman nou pral panse otreman pwiske vin gen dout dènye kout. Kisa k te gen ki fè frè pa ka enskri? Mwen menm fò moun ta ta eksplike m li. E m deja eksplike tout moun poukisa frè enskri. Dezyèmman, si l di li kanpe sou desizyon l li pa pral enskri, frè prale jiskobou. Jiskobou, fren, dayè fren. Se yon òganizasyon politik ki kreye d'une manière mystique. Mo fen an vini pa yon moun, definisyon l vini rapidman. Se pa fen, se pa non sa l te pote. Li pote sa, mwen gen yon kouzen m, lè Guy rele m, Guy di, Chèf mwen kòman w ye? Mwen di m anfòm wi. Li di fò nou fè yon bagay ansanm wi, ant ekip pa w pou tradui ideal de Jovenel e ekip pa m pou nou fè yon bagay ansanm. Travay se yon stati nou fè yon bagay ansanm. M rele yon kouzen m, nou kòmanse travay sou li. Lè nou fin travay sou li kounye a, m rele ekip Bibye an, nou travay. Epi gen yon yon moun ki di m, A non, sa a pa bon. M pa gen 2 mo 4 k ap parèt nan bay mwen. Men tèl non. Epi, m di, men sa l siyifi. Kòmsi s on enèji m jwenn parèt devan, bloup m jwenn. Se sa k fè lè yon moun pral di, Fè an te egziste deja, m pa kwè. Pa met mo nan bouch Guy e m pa kwè Guy ap di l.

Netès pa frenk ki te vin bò kot Guy Philippe, anpil moun te fè Guy Philippe nan kache deja. E lè m parèt dirèkteman apre, se lè m tande moun, on moun pran radyo Karayib, li di Viv Ansanm pral goumen pou l met Guy Philippe nan palè a. M di woy bon Dye a pa sansine Guy Philippe. E rapidman m di, m pran radyo pou m di Guy Philippe pa nan konbinezan okenn moun pou l pran pouvwa avèk moun ak zam. Vwala poukwa Guy Philippe. Fè yon akò ant moun ki te lwayal a Prezidan Jovenel avèk ekip li yo, nou vin fòme yon platfòm politik fre. E a chak fwa nèg yo ap pale de Guy Philippe avèk moun ak zam, m pran pozisyon klè paske tout moun konnen Nader li pa zanmi, se pa di m pa zanmi zam non, m pa, m konnen mond nou gen jodi an, rantre anndan pale a zam pa di w gen pouvwa, jamè. Dany Noel, Bon, Maduro mezanmi ki òganize, striktire, gen tout mwayen, Kiba vin ede l, nèg yo antre yo pran l. Iran la malgre Iran ap reziste, ki gen tout sa w konnen yo, li nan pwoblèm. Bon, nou menm nou pa gen anyen, menm lame a nou pa gen anyen. Fò nou klè, fò nou klè, pa vin fè patizan non, pase mizè pou granmesi. Pa vin fè pèp nou ap travay emosyon, wi se sa, non. Moun ki chanje peyi se moun ki kalm. Dayè plan daksyon w pa dwe koni pa pèsonn. W ap avanse, w ap mete l an plas. Lè w mete l an plas, e pa gen ide nan tèt ou, revolisyon w fè l kont on gwoup moun, non. Ou fè revolisyon an favè de tout moun anndan popilasyon an, ikonpri sistèm ki te kont ou an. Kisa w gen? Pa di w bezwen tiye w non. Ou bezwen chanje de konpòtman. Ou bezwen konnen anndan yon peyi lè w ap fè kòb anndan l fò w envesti ladan l. Ou dwe, yo dwe teni kont de de sistèm enfrastrikti yo. Yo dwe konnen kont fò agrikilti lan devlope, fò sante a devlope. Li pa lojik pou nou wè chak yon Ayisyen malad se Repiblik Dominikèn ou prale. Li pa lojik kounye an siman an alòske nou gen e materyo ki pou founi nou konbyen milye de sak de siman pa ane. Pou nou founi siman a tout moun, yo bloke l. Fò nou gen moun ki ka panse a sa. Men se sa wi ki revolisyon an. Pou ki moun ap pral panse revolisyon prit pouvwa pa lèzam? Jodi a w ka pran pouvwa pa lèzam, mwen jire nan vi m. Kè, men si yo met tout ti mesye ak zam yo la rantre nan palè, y ap pran palè an, m ba yo 72 èd tan pou yo elimine tout. Jounen ou wè ti mesye ak zam yo pran palè an, 10 oksidan l ba yo li. Se oksidan an ki te reprann yo. Pa gen oken kou deta isit fèt sa api oksidan an ki reyisi. Sèl kou deta ki te fèt sa api oksidan an se kou deta Rebu an nou wè kòman li te pase. Kou deta Ebre a tap pase menm jan. Avril gentan rekipere e kontak li fèl gen estabilize. Kilè moun ap di ou. Nader se youn nan moun ki gen plis eksperyans nan tout moun yo. Gen de bagay, gen de erè mwen menm m pap kite Guy Philippe fè. Men si gen de moun pwòch li. Ki gen pwoblèm a Nader, je m'en fous pas mal. On moun depi ou vle fè, ou vle anfas mwen, anfas mwen. M pa gen pou m kouri pou pèsòn moun. Nader se yon sanzè an karate, sizyèm dan nan karate, pa gen pèsòn moun pou l pè. Menm si w vin a zam, m pa nan pè w. Mwen menm m pap itilize zam. E si m gen zam m ap kite l lakay mwen. Se si w vin lakay mwen, petèt Ou atake m petèt m ka defann tèt mwen, men m pa gen zam pou m pran lari pou m al kreye ni anmède pèsòn moun ni kreye twoub. Se tank m ap depanse pa m, se konsa m ye, m gen dwa genyen m yon moun genyen otreman se ou menm. Men, se ki etè sèten, anndan fen mwen menm ak Guy Philippe, nou tou lè de te mete nou dakò pou nou fè revolisyon. E m ankò, lè moun nan di bon revolisyon sa w ap di la, m ap redi l ankò, Sil son inyoran, m deplore sa, revolisyon pa tradwi priz pouvwa pa lèzam. Priz pouvwa pa lèzam se nan 4 a 5 manyè yo. Ki 4 a 5 manyè? Ou ka pran n pa rebelyon, se lè on trip sivil pran zam, pran moun, genyen mwayen finansye, mwayen lojistik, yo antre nan kapite, yo kòmanse l depi an pwovens, yo antre nan kapital la, yo chase nèg ki te o pouvwa yo, yo pran pouvwa a. Sa, se la priz di pouvwa. Men se, se nan pa la revolisyon. Pale zam ankò. Ou gen lame, lapolis, met tèt yo ansanm, yo fon koudeta, yo pran pouvwa, pale zam, sa pa tradui revolisyon toujou, y ap pran pouvwa a. Gen yonn ankò, se pèp la ki fè rebelyon, li manifeste yon gran kantite pèp, li antre nan senbòl leta yo, li chase moun yo, li met moun o pouvwa ankò, ou pran pouvwa, pa, se pa revolisyon. Lòt lan, se ou ka fè konsansis, on gwoup moun la pa egzanp Fils-Aimé ap vann peyi an, si tout ekip moun yo di an nou met tèt nou ansanm, yo jwenn on konsansis yo met on prezidan, on premye minis pou yo fè rezoud pwoblèm ensekirite a, fè eleksyon, nou ka fè l, se ankò on pati ki bay li pran pou li anndan pouvwa a. San kòb pou pran pouvwa. Lontan se eleksyon. Men yonn pa tradi revolisyon. Yon revolisyon an se tèt moun met an plas, fò gen moun ki gen konpetans, fò gen moun ki gen lanmou, fò gen moun ki pragmatik, fò gen moun ki gen anpil kapasite epi ki di tèt nou vye yo ap bay eksperyans yo, n ap prepare jèn yo paske ou ka wè chak senkan yon seri de moun mouri jiskaske peyi an vin kòmanse sòti nan enpas ke li la. Jodi a ou pa wè revolisyon ki fèt nan antrave, revolisyon ki fèt nan mande yon lòt revolisyon anndan l. Men èske ou ka ou ka retounen la de twa zan si yo pa byen fè ou tande Kiba retounen menm jan l ye a wi. Lè sa ou pral di kote revolisyon an. Vwala poukwa mwen menm mwen konprann revolisyon yon jan. An nou jodi a. 1900 pa 2000 2000 2003 2004 2000 menm 2015 depi 2017 yo komanse chanje peyi a 2024 le mond chanje pat ko gen dron de sipèvizyon dron de fòmasyon pat ko gen dron de gè jodia gen dron de gè moun nan ka chanje nan chanm sal kanpe la li voye elimine moun kotel vle donk kisa moun pral vin dim la an nou pale a pèp nou. Pou nou di pèp nou ki taktik, ki strateji n ap mete an plas pou nou sove l. Men si n ap fè de bagay, n ap di de bagay ki pa ka reyalize, finalman n ap sòti lèd. Pase moun k ap ansenye l lan, k ap bay dezenfòmasyon an, tou lè de se yon Nader e Nader ekri. Fò yo pa fè sa. Guy, tanpri frè, pa kite w endui an erè konsa. Ou twò gran pou w kite y ap voye w epi kounye w ap pale nan tout kote sa ou pa di. Siw vle di ou pa nan pati an se dwa w, tankou w gen dwa di ou pa nan platfòm nan. E pa bliye on platfòm poukisa on pati nan, ou te gen dwa dim si nan gon platfòm poukisa on pati. On platfòm fèt inikman pou eleksyon. Men ekstansyon fren vin pran an, on moun anndan fren avèk on gwo moun nan Ministè Dlajistis di fren gon ekstansyon biga nou kitel pèdi. De platfòm fò nou fèl pati. E nou t ap enskri platfòm nan si nou te gen tout dosye platfòm nan. Imedyatman pati yo pa vle voye ban dosye pou nou e sa yo di m pati ki anndan platfòm nan enskri tou pral nan eleksyon. Ban m adrès e minis pandan w touche de pati moun anndan ministè komès pa sa? Ministè pa komès e jistis. Ok. E èske senatè an pale de fren ke li te deja gen nan sa a? Alò ke. Li te deja gen non sa a? E li fè konnen kòman Leta li menm fè bay opòtinite pou yon lòt frè vin anrejistre sou menm non sa a.
Li te gen non frè an? Li aksepte pou li te gen yon frè ou te gen yon frè? Donk. Se pa sa l ap di. M pa kwè sa a ladan. Ou pa gade videyo an? Sa l kòmann di? Li te gentan gen yon frè? Li te deja gen, bon anfèt. Enben nou menm kòm jounalis al mande Ministè de la Justice èske te gon fren ki te anrejistre lakay li? Kòman fè leta bay opòtinite pou ke 2 strikti yo pote menm non? Bon e pa vre, e pa vre.
Pouki se premye fwa m tande sa w di a? Li ta di l deja? Wi wi, li pale sou sa. Bon petèt yo gen dwa ap sakaje mantal. Prezidan Guy epi lap di des choses ke li vin pa konsyan kounye an puiske nou nan peryòd trè difisil mwen mande Guy menm jan avèm bon wap wè anpil moun se nou menm kòm mwen konnen non nou pa mandem entèvyou fasil epi nou mandem e premye fwa m pale apre apre Non dezyèm fwa. E apre enskripsyon an? M pa kwè. Bon, yo pa t ap janm enskri l tou. Se kòmsi n ap pran Ministè de la Jistis pou yon dezòd. Kèle absurdite! Bon kounye a èske. M pa konnen. Mwen, onètman, m pa konnen poukisa tout dezòd sa yo. Pa, se kòm, bon, nou pa konnen gen moun nan al nan eleksyon kòm prezidan nan yon pati ke l pa t janm konnen epi jou l pral nan eleksyon an l chèche yon pati l al ladan l. Ki pwoblèm pou Guy t ale nan Soufren? Ki pwoblèm? Nou pa janm mande sa, men fò nou mande sa. Sètènman, mwen di w gen yon pwòch di, fanmi li, lefètke se pa li menm te kreye fen, li di l pa kreye fen, li pa t nan fen. E l nan kont a tout moun yo ki te kreye fen an, li di se moun yo ki ekate l, gen de bagay la si m kòmanse eksplike l ap twò long, e l deside pou l bòykote fen. E si fren pa gen yon ansanm de estrikti, se li menm chak bagay li fè l bò l kote. Finalman, plan li petèt, piske m pa gen tout done yo, se pou l te ekate Nader nan fren, pou l te elimine fren, paske depi fren pa enskri, fren fè parèt, ou pa enskri okenn kote, manb yo prale nan, jounen gen yon eleksyon, Si yo di yo pap reouvrir eleksyon ankò, menm si Fils-Aimé ale vre, CEP gen dwa di l pa reouvrir eleksyon ankò. Eleksyon yo deja fèt. Kounye an, w pèdi tout manboul. E se politik sa a petèt ki te an plas. Donk, kòm gen Ayisyen ki malad, Ayisyen se santimantal, yo pa bezwen konnen, olye yo rele w pou yo konn vrè pwoblèm nan, Yo gentan kondanew se Nader ki bezwen bay Guy Philippe kòb trèt fier trèt m te di pa gon moun ki te kapab pa anpechem enskri frenk je le di sincèrement. Nou pa ka fini san ke nou pa fè pwen sou sa paske Guy Philippe an swa li menm li pale de sa e anpil moun nap swiv tandans lan atravè rezo sosyal ki pale de sa egalman kòman fè menm sistèm nou toujou ap denonse moun ki sou pouvwa yo e nou toujou ap jije kòm moun ki enkonpetan epi nou dakò al patisipe ou di mwens nou dakò enskri pou nou ale nan eleksyon ansanm avèk yo. M reponn kesyon sa deja mon ami. Mwen di w pou nou ka gen tit e kalite pou nou di sa nou pa dakò. Men sa pa tradwi anyen nou pral nan eleksyon. Ou si w pa gen tit yon bagay ou pa gen otorite ladan l ou ka kritike l de kèl dwa? Se an Ayiti nou panse sa. Kòmsi enskri tradwi m pral nan eleksyon? Non jamè! E ou pa tande sa tou? Ou menm ou di l la talè a e ou kontredi kounye a. Apa w te di m yo te gen 2 ti patriyòt yo pral nan eleksyon? Enben poukisa fren pa ka enskri? Fren pral nan eleksyon si nesesè, si gen yon lòt ekip ki pran pouvwa a, si pwoblèm ensekirite a rezoud. Si referandòm nan fèt, si gen 2 moun ki onèt nan tèt pouvwa a, nou di wi, poukisa e pa sa nou di a yo pran, y ap pran sa yo met nan tèt yo an? Fò nou kòmanse ap respekte mòd de panse yon moun.